Bonswa YouTube, bonswa Facebook, bonswa zanmi Instagram nou yo ke nou salye nou trè fò. Se toujou zanmi nou Fede Mickenson ki la aprèmidi ansanm avèk nou pou fè yon ti pale ansanm avèk nou. Aprèmidi an nou pote yon ti istwa pou nou. Mwen pap sispann salye avan m ale pi lwen tout zanmi nou yo tou a ki abòne avèk nou sou paj nou an ki se Fede Mickenson sitou ki sipòte pwojè sa ki se Lavi m son kalamite. Onlove anpil respè pou nou. Jodi a istwa ke mwen pote pou nou e jodi an, se yon ti istwa epi pou pèmèt ke chak chak grenn moun fon ti refleksyon de li. Gen yon granmoun ki tap viv nan yon vilaj. Granmoun nan ap viv, li tap viv sèlman avèk yon pitit gason li. Granmoun nan te gen yon cheval men se parapò a cheval la ke yo nan jaden an ke yo fè tout travay yo, lè yo bezwen sòti eksetera yo fè tout kalite travay avèk cheval la. Se konsa yon bon jou ke cheval lan pandan ke yo mete cheval la nan manje epi cheval la pati li ale. Waw se te vrèman tris. Lè cheval la pati, cheval la ale, se cheval la ki te tout moun yo, tout sa y ap fè se te cheval la. Lepè a te vrèman santi li tris, pitit gason an te santi l vrèman tris. Tout moun nan zòn nan t ap vini kote granmoun nan, yo t ap di, Waw, Mila, gade, ou kòmanse granmoun. Se cheval la w te genyen pou tout ou. Men kounya la kisa w pral fè? Lè w bezwen al nan jaden k pi lwen yo, kòman sa ap fèt? Granmoun nan te rete chak moun ki pale avè l, li rete l tande yo, li di, A wi, sa ka rive. Moun yo di, Men non, kòman w di sa ka rive? Se cheval la w te genyen kòm tout ou. Gade. On lòt gwoup moun vini ankò. Yo redi l menm bagay la. Li rete l di, A wi, sa ka rive. Donk, pitit gason an kounye a, li vin kòmanse, li kontinye ap ede papa travay. Apati de twa jou, cheval ki te pati a, li tounen avèk twa lòt cheval. Aww moun yo lè moun yo wè cheval la tounen epi li rantre nan patiraj li avèk 3 lòt cheval tout lòt moun yo vwazen e vwazinaj yo aproche kote la yo di awè sa son bèl bagay yon bagay ti bagay sa nou poko janm wè mirak sa pa gen bagay ki pi bèl ke sa gad yon cheval ou a pati lè nou tout tap pale nou te panse cheval la tale nèt Men cheval la ale poutan yon seri de lòt cheval lal chèche pou vin edew plus li vin a 3 cheval. Granmoun nan souke tèt li, li di a wè sa ka rive. Waw moun yo di men granmoun sa, son moun mesye sa, son moun fou. Kòman chak bagay nou dil li di a wè sa ka rive, men kòman sa. Donk moun yo vire ke yo ale. Yon lòt gwoup vwazinaj sot pa dèyè lòt bò mòn nan ki te pi lwen, Lè yo gade yo wè cheval yo nan la. Li di, wi mesye pa cheval wa w te di kale a, granmoun, tonton entèl. Men kounye a mwa w gen twa. Li di, wi se cheval yo ki ale ki vin avèk li. Li di, o, sa se yon bagay nou pa t janm ka imajine, sa se pi bèl bagay ki egziste ke nou wè. Granmoun nan di, a wi, sa ka rive. Se konsa, pitit gason an nan kèlke jou plita, pitit gason an li la, li pran cheval yo, li prete bò yon rivyè epi l ap benyen cheval yo. Epi pandan ke l ap benyen cheval yo, gen youn nan cheval yo ki vole wap! Li bay misye yon kout pye nan jenou, li dejwente pye misye. Donk, m ta kapab di ou byen kase pye misye, an palan de pitit gason. Lè moun yo nan vilaj la pran nouvèl la, yo tout vini, yo vin wè ti gason an. Yo di, Ay! Granmoun nan, mesye etèl, ou kòmanse granmoun! On sèl pitit lè w gen laj sa fè de w. Gade sa cheval yo fè! Men cheval yo kase pye li kounya kòman wap fè ou gentan nan 50, 60 an kisa wap fè kòman wap viv aww granmoun nan souke tèt li li di a wè sa ka rive yo di non fwa sa granmoun ou kòmanse ou gen lè ou kòmanse pèdi tèt kòman chak bagay nou di ou di wi sa ka rive kòman sa kòman sa nou paka konprann. Granmoun nan rete li pa di anyen. Se konsa, apre kèlke tan, te genyen gouvènman an ki t ap fè yon rekritman, ki t ap pran yon seri de jèn gason voye nan lame pou al goumen avèk yon seri de lòt fòs lame k t ap vin atake yo. Ebyen, yo te, e mache yo tap mache nan tout zòn, pou ke yo te pran moun, vo, jèn, sitou jèn gason, voye yo nan lame. Men pafwa lè yo voye jèn gason sa yo nan lame, s, pi fò toujou mouri. Lè yo voye yo nan lagè, pi fò toujou mouri nan lagè. Si yo ta voye 50, se trè ra pou ta wè gen 10 ki tounen. Men, kòm etan done se otorite yo ye, yo fè sa avèk fòs. Se inikman pase, a wi, kòman ou rele ou, rele tèl jan, dja, ok, ann ale, ou pral nan lagè. Kòman ou rele ou, rele tèl jan, ou pral nan lagè. Ebyen, lè yo te rive nan kay granmoun nan, erezman, yo te jwenn, lè nèg yo te rive, erezman pou granmoun nan, yo te jwenn jèn gason an atè pye l kase. Yo di a non, jèn gason sa son jèn gason ki malad, nou pa ka pran l pou nou voye l nan lagè. Li malad. Pye l kase, si pye l kase, nou pa ka aprann. Yo di ebyen, granmoun nan, donk nou te vin pran pitit ou a pou n voye l nan lagè, pou al defann peyi a, men jan nou gade a, pye l kase, nou pa ka aprann, nou oblije kite l ann al chèche lòt. Mathe ou menm k ap gade videyo sa, se jis pou m di w, ou wè nan lavi, chak sa k rive w, ou ta sipoze di, a wè, sa ka rive. Lè ou di sa ka rive, sa ki rive an, Sa ka rive se pou yon byen, men konsa tou sa ka rive, sa ka rive se pou yon mal, konsa tou se sa ka rive se pou yon byen. Konbyen nan nou la ki wè ke gen yon malè ki rive nou? Konbyen nan nou la jèn fi, jèn gason ki wè ke nou te sibi yon aksidan, nou te pèdi pye nou, nou santi ke nou pèdi tout konfyans nou, nou pèdi, nou santi ke nou, lavi a fini pou nou. Si tout fwa ke, apre n fin tande mesaj sa, De tout fason, eseye di a wè, sa ka rive. Pye w manke a, sa ka rive se pou yon byen. Si w pa t manke pye a, w t ap pèdi tout vi w nèt. Bondye kite w la toujou, avèk yon pye pou w kontinye ba li glwa.